Bonjou bonsoir a chak gen moun kap gadem byen vini sou chanel mwen an ou sou chanel 4 la kourajez pou yon bel ribrik sante jan wèl ekri nan sijè a kijan pou gen yon bòbòt ki pròp epi ki an bòn sante avanm avanse pi lwen map di anpil mèsi a chak grenn moun ki toujou pran tan yo ki abòne avèk chanel la ki toujou like ki toujou kòmante e ki toujou pataje video yo 4 la kourajez renmen nou anpil e ou menm kap gade video a kounya ki poko abòne avèk chanel la ou mèt fè sa ou Pap regrè. Li esansyèl pou okipe w de sante w e de swen ijyèn bòbòt ou. Se yon kesyon de konfò e de swen medikal li ye. Fòk ou kenbe sante seksyèl ou pou ka prevni enfeksyon e rann vi seksyèl ou agreyab. Bòbòt tout fanm, li gen yon pH ki pwòp a li menm. Li jis la otomatikman. Pyès fanm pa dwe dezekilibre pH ke bòbòt la genyen an. Men, ou dwe pran swen bòbòt ou pou toujou ekilibre pH sa. Mwen jwenn anpil fanm poze m kesyon pou yo ap di, kisa pou yo fè pou yo gen yon bòbòt ki pa malad? Kisa pou yo fè pou bòbòt yo an bòn sante? Anben jodi a mwen pote yon sijè ki trè enpòtan pou tout fanm k ap swiv mwen jodi an la menm, kisa pou fè pou ka kenbe yon bòbòt ki pwòp e pou bòbòt ou an bòn sante? Mwen pral ba nou kèk kèk règ a swiv pou ka gen yon bòbòt ki pwòp e yon bòbòt ki an sante. Premye pwen ki pral ede w gen yon bòbòt ki pwòp e gen yon bòbòt ki an sante, Tout fanm sipoze gen yon jinikològ. Lè m pale de jinekològ, sa vle di ke ki la pou trete l de bòbòt li. Pou a chak fwa ke ou gon ti malèz nan bòbòt ou ki pa ki pa anfòm, pou al wè jinekològ sa. E m konseye tout fanm, depi ou fè enfeksyon vajinal, ou gen yon enfeksyon, ou malad nan bòbòt ou, pa fè ankenn lòt chemen, se al kay yon jinekològ. Se yo menm ki gen pi bon medikaman ki pou trete ou. Gen fi k konn di yo konn itilize medikaman jinekològ yo pa sa pa pase, sa pral depan de ki tre de jan w pran tretman an. Sa pral depan de lè ou fin trete w, èske w retounen nan menm sa l te an ankò, si w retounen nan menm sa l te an ankò w ap toujou re malad ankò. Men m konseye tout fanm, nou sipoze gen yon bon jinekològ e a chak fwa bòbòt nou ta malad pou n al kote jinekològ sa pou l ba nou tretman. E pa fè lòt wout ke lè w malad, nan bòbòt, Tretman kay jinekològ. Sa se premye pwen k pral fè ke ou gon bòbòt ki pwòp e an bòn sante. Dezyèm sa pou fè ankò pou gon bòbòt ki pwòp e an bòn sante, ou sipoze itilize kilòt koton. Lè se fanm ou ye, ou bezwen pou bòbòt ou pa malad, se itilize kilòt koton. Gen lòt kilòt, kilòt jèze, moun kap mete lòt tip de kilòt. Ou menm ki bezwen gon bon bòbòt ki pa malad. Bòbòt ou bezwen avèk kilòt koton. Li bezwen pou mete kilòt koton. E lò mete kilòt koton sou ou sipoze chanje ou 2 fwa pa jou. Pa kite kilòt fè jounen sou ou, pa rete avèk kilòt ki sal sou ou. Itilize kilòt ki pwòp, kilòt koton e chanje kilòt ou 2 fwa pa jou. Itilize bon dlo trete, dlo bouyi pou w itilize pou lave bòbòt ou, dlo bouyi, li pi bon ke dlo trete a, itilize dlo bouyi, sèvyèt ki pwòp pou siye bòbòt ou, anyen ankò. Piga nou fè jounen san kilòt. Lè w mete kilòt, li pèmèt pou po a byen respire. Ou pa ka fè tout jounen an san kilòt, men li pi bon lè w mete kilòt sou ou, mete kilòt koton pwòp sou ou, li pèmèt pou po a, m pale w de po bòbòt ou, li byen respire. Sa, plis anba rad ou pwòp, Se konsa l ap debarase de vye bakteri, de vye mikwòb. Sa vle di ke anba yon rad fi sipoze pwòp, sipoze fre. Tankou gen fi ki ka di ke yo pa ka rete mete kilòt toutan sou yo. Wi, dèfwa w ka rete san kilòt wi. Pafwa lè w pral dòmi ou pa nan mete kilòt sere, men gen fi ki renmen mete kilòt. Men si w pral dòmi ou pa mete kilòt, oken pwoblèm. Men w pa ka fè jounen san kilòt paske fò bouboun nan. Fò bouboun nan absòbe kilòt lan. Se sa k pral fè bòbòt la byen respire. Twazyèm sa pou fè ankò pou ka gen yon bòbòt ki pwòp e an bòn sante, pa itilize savon lè w ap lave bòbòt ou. Sa vle di ke gen fi ki konn iti, sa vle di ke gen fi ki konn itilize savon pou lave bòbòt, foure savon anndan bòbòt, ka fè bòbòt santi bon eksetera. Ou pa nan tout bagay sa yo. Pa lave bòbòt ou, m ap pale w de twou bòbòt ou, pa lave l ansanm avèk savon. Pa lave bòbòt ou ansanm avèk savon, paske lè w lave l avèk savon, w ap detwi pH vajen an. Pa bliye vajen an gen yon pH ki tou otomatik avèk li menm, e vajen an netwaye tèt li pou kò l. E kounye a, si w nan itilize savon pou lave anndan tou bòbòt ou, lave bòbòt, fè bòbòt santi bon, kounye a ou pral vin dezekilibre pH ki nan vajen an, e sa vin rann ou pral bay pòt ouvè pou nenpòt enfeksyon rantre nan bòbòt ou. E m te di sa deja, se pH sa. Ki ede w pou w pa fè enfeksyon. E yn fwa w touye pH sa ki nan vajan w lan, ou pral fè ke nenpòt enfeksyon rantre. Depi w nan itilize savon pou lave bòbòt ou, ou pral vin fè bòbòt lan vin vin asid. Sa vle di ke pH, wap detwi pH ou, epi tou menm menm, enfeksyon ap rantre nòmalman pou fè enfeksyon nan bòbòt ou. Pa itilize savon pou bòbòt la silvouplè. Lè w ap itilize savon, bakteri pral vin devlope nan bòbòt la, Pe a wap dezekilibre pe ach ou epi bakteri pral vin devlope nan bobot la ou fe plas pou fe enfeksyon. Si ou bezwen gen yon bobot ki pwop e an sante, pa itilize savon pou bobot. Katriyem pwen ki pral fe w gen yon bobot ki pwop e an bonn sante, ou sipoze konn sa wap foure nan bobot ou. Avan wal fe bagay ansanm avek yon patenè avek yon menaj, ou sipoze konn vi seksyel gason sa avan. Avan w al fè bagay ansanm avèk li. Pou gason sa pa transfere w de maladi seksyèlman transmisib pou l pa ba w enfeksyon. Ou te ka se yon fi ki nòmal ki pa malad e imedyatman w al fè bagay avèk yon gason ki gen enfeksyon l ap transfere w enfeksyon an. Ou sipoze konn vi seksyèl gason an. Eske gason an pa gen enfeksyon? Eske gason sa pa malad? E si w pa si w pa alèz, si w poko konn vi seksyèl moun nan, li prefere ke ou mete kapòt. Ou mete kapòt. E si ou pa vle, e ou pa sipoze fè bagay avèk yon moun ke ou pa konnen, ou pa sipoze fè bagay avèl san kapòt. E si ou vle fè bagay avèk yon moun ou pa konnen san kapòt, ou sipoze fè tès dabò. E tès la pral detekte si moun nan fè yon maladi seksyèlman transmisib, epi ou ka rantre nan relasyon avèl san pwoblèm si li negatif. Men a la minit ke ou pa konn moun nan, ou poko konn vi seksyèl moun nan, ou sipoze mete kapòt. Pa foure nenpòt bagay nan bòbòt la, paske bòbòt la trè sansib, nenpòt sa k pa bon ki antre ladan l, w ap malad. Pa bliye, ou bezwen gon bòbòt ki pwòp e an sante. Senkyèm pwen an ki pral fè w gon bon bòbòt ki an sante e ki pwòp, pa bliye m di w ke w pa ka mete nenpòt bagay anndan bòbòt ou. Si w se yon fi, ou konn itilize sèkstòy. Kisa pou w fè? Avan w itilize materyèl sa, ou sipoze netwaye li. E lè ou fin itilize l, ou sipoze netwaye l. E lè ou fin netwaye l, ou sipoze byen la, e lè wap lave l, ou sipoze lave l ansanm avèk bon bagay pou netwaye l, paske gen pwodui pou sa pou netwaye l, paske apre ou pral foure l anndan bòbòt la ki sansib, ki pa ka, ou pa ka foure bagay ki sal ladan l, yon ti moman bòbòt la enfekte. Avan w itilize sèkstòy, ou netwaye sèkstòy ou, lè w fin itilize l, ou netwaye l, e lè w ap netwaye l ou netwaye l avèk bon pwodui pou objè sa yo, e ou pran, lè w fin netwaye l ou sipoze foure li nan yon kapòt, ou foure li nan yon kapòt ok, ki pou ap ede l kouvri mikwòb eksetera ki pou ta anvayi l. Sa vle dire ke bobot la ou pa ka foure nenpot bagay ladanl fè anpil prekosyon ou menm kap itilize sextoy fè manyè sa pou pa enfekte. Senkyèm pwen, siw pa vle bobot ou gen yon vye sant ou sipoze chanje alimantasyon. Twop suk, twop grès ka rann bobot ou fluid E fè bòbòt la genyen vye sant. Twòp suk, twòp grès ka rann fluid bòbòt ou gen vye sant. E ou pa vle pou sa rive bòbòt ou, ou sipoze manje anpil fui. Paske gen medam ki pa renmen manje anpil fui, ki pa renmen bwè ju natirèl. Ou bezwen bòbòt ou gen yon bon sant, paske bòbòt la bay de sekresyon. Pou sekresyon sa yo gen bon odè, ou sipoze manje anpil fui. Tankou manje anpil anana, e bwè, manje, bwè anpil ju anana, manje anpil anana, manje anpil frèz, Bwè anpil jwi frèz epi konsome anpil lay tou epi yawout la li bon anpil se se se yo bagay pwodwi sa yo yo sen anpil lè w pran yo li ede pati entim ou li ede bòbòt ou gen yon bon sant pa bliye nou bezwen pou bòbòt nou pwòp e an bòn sante. Setyèm pwen, toujou lave dra sou kabann ou dòmi ansanm avèk sèvyèt ke ou lave bòbòt ou. Sa ap pèmèt ou debarase jèm ansanm avèk salte ki akimile paske ou pa ka fanm pou ap dòmi sou dra ki sal epi pou ap itilize tou sèvyèt pou lave bòbòt ou ki sal ki nwè ki pa janm lave e toujou bat sèvyèt ou ap siye bòbòt ou pou l gen koulè blan sa ap pèmèt ou wè salte a e pa janm pran anpil tan pou lave yo chak 2 jou ou sipoze lave sèvyèt Ou siye bòbòt ou. Dra wap dòmi li sipoze pwòp, paske ou kouche, ou ka mete nan fant janm ou, etc. Fè an sòt ke ou itilize choz ki pwòp. Tout choz ou konnen ki pral an kontak ansanm avèk bòbòt ou, mete l pwòp paske bòbòt la son bagay ki trè sansib li ye. Pa bliye, nou bezwen mete, nou bezwen gon bòbòt ki pwòp e an bòn sante. Nou bezwen, uityèm pwen an, ou menm lè w gen règ ou, ou menm ki fanm, ou sipoze itilize bon sèvyèt ijyenik. Ou sipoze itilize bon sèvyèt, sèvyèt lè w mete l k ap fè w fre. E lè w fanm tou, ou pa sipoze kite sèvyèt la fè anpil tan sou ou pou l ap mouye. Si w s on fanm, règ ou vini anpil, ou sipoze chanje w chak katrè de tan. Chak 4 è de tan chanje w. Pa kite pou kotèks la mouye, pèse, jis pou kilòt ou sal. Ok? Paske fò w bat pou toujou. Mete bòbòt la fre. Toujou jere bòbòt la paske se yon bebe l ye. Li sipoze, li sipoze byen konfòtab pou evite pou l pa malad. Itilize bon kotèks, mete bon kotèks sou ou. E si w gen règ ou ki fè anpil tan sou ou, ou sipoze chanje w. chak 4 heures de tan lap ede w lap bon anpil pa bliye ou bezwen konbo bòbòt ki pwòp e an bòn. Nevyèm pwen an se kisa l ye ou sipoze ah bon m pa konseye moun raze paske gen moun lè yap raze pwèl yo yo toujou renmen raze l grate bon m pa konseye ou fè sa paske m kwè m te fè yon videyo sou sa deja lè w raze pwèl men kisa l fè etc m pa bezwen vin di l la ankò men li preferab si w bezwen raze w menm ki gen pwèl long Ou just kope nan tèt yo, men pa razo paske pwèl la li pwoteje bòbòt. M pa bezwen bay plis definisyon sou li, m te fè yon videyo sou sa. Ou menm, evite razo ou nèt, men koupe nan tèt yo pito, paske pwèl la li ede bòbòt la byen respire etc. Pa bliye ou bezwen bòbòt ki pwòp e an sante. Map bay yon konsèy, bon gen fi, map bay yon konsèy. Pou tout medam, lè ap fè, lè ap fè lanmou ansanm avèk, lanmou ou lè ap fè bagay ansanm avèk patenè w yo, mari yo, mennaj yo etc. Lè yo ap fè bagay, yo konn pa renmen pran sant sèn nan. E si w se yon fi ki konsa, ou pa renmen pran sant sèn nan lè w ap fè bagay ansanm avèk mari w, kisa pou fè? Depiw a voum ou pral ou pral egzèse ou sipoze parfume tout dra yo mete parfum fè chanm nan santi bon ok pou lèw an aksyon pou sant lan pa deranje w menm pa vo al mete pafen nan bòbòt ou paske bòbòt la pa bezwen santi bon ok men pafwa medam yo konn pa renmen sant aksyon an ki degaje a paske kò yo ap degaje ou konprann Sa vle di ke ou sipoze pòfime sal la, fè sal la santi bon, epi an lè nou kouche a, dra, epi ou just mete ti pòfim pou gen bon sant, paske l konn deranje medam yo. E yon lòt konsèy ankò, ou menm ki fanm, li toujou pi bon lè w lave bòbòt ou avèk dlo cho, ok? Ou lave bòbòt ou avèk dlo tyèd, l ap ede w pou re-ekilibre bòbòt ou. Sitou gen medam ki gen bòbòt yo ki dezekilibre, ok? L ap ede w pou re-ekilibre bòbòt ou paske. Dlo cho a li gen yon bon, li bon, dlo cho a bon pou bobot, ok. M pa vle w al lave bobot ou avèk dlo pou boule bobot ou, men dlo cho, ok, yon ti dlo tyèd, ou lave bobot ou, l ap pèmèt bobot ou reyekilibre ki san pwoblèm. Paske anpil medam toujou jwenn kesyon sa, y ap di m ke mit yo ta renmen gon bon bobot, paske yo toujou renmen gen enfeksyon, yo tou, men ki sa ki koz ou toujou gen enfeksyon? Ki sa pou w fè pou rann ou pa gen enfeksyon? Ebyen m sot bay tout taktik yo la, ou menm k ap gade m kounya la, Dèyè ekran wap gade m kounye a wap gade ou sou chanèl 4 la kourajez wap gade Miss Pierre Jules konsèy sa yo mwen swete ke ou respekte yo a la lèt wap wè wap gen pi bon bòbòt ki egziste bòbòt la pa mande anpil bagay li pa twò konplike depi w son moun ki senp wap ka viv avèk bòbòt ou nòmal depi w son moun ki senp bòbòt ou pa fouti malad depi w pa yon moun ki konplike kap chache plis W ap gon bòbòt ki toujou an sante. Ebyen, se sa k fè jodi a mwen pran tan m dèyè ti ekran m pou m pote kèk konsèy pou nou, pou nou fè bòbòt nou pwòp e an bòn sante pou l pa malad. Toutotan w gen yon bòbòt ki pwòp e an bòn sante, li pèmèt ou alèz ak kò w e li pèmèt ou alèz tou ansanm avèk patenè ke w genyen an, ou p ap pè pou w ouvri pye w, ou p ap pè si l mete tèt li nan fant janm ou, ou p ap pè pou w kouri fèmen l paske ou konn kisa w genyen. Se toujou yon bon bagay, se se yon fyète li ye pou yon fanm. Lè yon fanm pa malad lèl pa fè enfeksyon. Men enfeksyon li pou tout fanm. Men yon men ou pa ka bat pou ap benyen nan enfeksyon toutan. Ou pa ka fanm pou toutan pou ap enfekte. Men se ou menm. On ti on ti on ti on ti lejète sèlman ou fè enfeksyon ka ou ka atrape enfeksyon. Paske bòbòt la sansib. Se pou e ou menm ke pou bat pou pa mete w nan stad pou toutan pou ap enfekte. Men enfeksyon se maladi tout fanm. Tout fanm ka fè enfeksyon, men pa bat pou toujou gon enfeksyon a repetisyon. E sa fè gen anpil metòd a swiv pou swiv bò bòt ou pou pa, paske ou ka te konn swiv tout metòd sa yo, epi nan nan al fè bagay ansanm avèk yon moun, epi gason ba w enfeksyon. E sa k fè li bon konn ki gason w ap foure anndan bò bòt ou, paske bò bòt ou. m ka di, bòbòt ou, bòbòt ou se yon bebe li ye. Bòbòt ou se lavi. Pwosè depi w malad nan bòbòt, ou p ap jwenn gason kouche avè w. Depi w malad nan bòbòt, mari w ap di w xxxx cheri, li p ap pwoche. Pwosè gason toujou renmen bòbòt ki an sante. E sa fè ou menm, ou sipoze mete bòbòt ou an sante pou w ka bay plezi. Ou vle bay, ou vle, pou w bay plezi, fò bòbòt ou pa malad. Anbyen, jodi a mwen te pote tout konsèy sa yo pou nou. Respekte yo a la lèt, w ap gen pi bon bòbòt ki egziste. Se toujou yon plezi pou m chita dèyè ti ekran m, pou m pote konsèy pou tout fanm k ap swiv mwen kounya la, e m konnen gen gason k ap swiv mwen tou. Nou sou chanèl 4 la kourajez e Miss Pierre Jules renmen nou anpil anpil anpil. Mwen renmen nou anpil. Mwen renmen tout fanm. Mwen sansib pou tout. Fanm. Mwen sansib pou sante fanm. Mwen renmen Mwen renmen fanm. Mwen renmen sante fanm. Pa bliye mwen se yon enfimyè. Mwen sansib pou tout sante fanm. Mwen pa renmen lè fi malad paske lè fi malad nan pati nan pati nan bòbòt yo se anfen li pa bon. E medam yo konn santi yo pa alèz. Mwen renmen nou anpil. Se pase m te pase jan m konn di a. Se pase m te pase. M ap retounen ankò pou yon lòt. pi bèl ribrik sante. Si w poko abòne al fè sa kounya ou pap regrèt. Tchaw tchaw!